E kriminèl sa a anba kòd. Men kisa bagay la ye? Lapolis mare endividi sa a, misye se SK Jean Franck alyas Ti Rasta. Lapolis mare misye e se misye ki an koneksyon avèk asasina ki te fèt lakay. Doktè Eclesias Noel jou ki te 25 pou rive 26 jiyè 2022 a. E se misye tou avèk yon lòt endividi ki rele Papito ki te arive asasinen madam Daphné ki se madam ki se madanm Eclesias. Epi medam e mesye, bòn nouvèl pou popilasyon ayisyèn nan kote ke Direktè depatmantal lapolis la, konprann byen, ki se Frantz Elbé, misye menm konfime ke gen 20 blende ak tout tre pye anlè yo ki pral antre nan peyi Dayiti. Epi medam e mesye, Pou n kontinye, Jij federal ameriken an, ki se Bush, kote ke l konfime li pibliye manda ki te pèmèt FBI al fouye lakay ansyen prezidan Donald Trump. Se tou pwen sa yo nou pral fè analiz sou yo pou jodi a. Men anvan m kòmanse, Map di tout moun yon gwo bonjou oubyen bonswa e map pwofite salye tout moun ki pral swiv dènye aktyalite sa sou chanèl sa ki se chanèl paw la blaw nan nen gwenn yo medam e mesye anvanm antre nan aktyalite nou danble danble M toujou pran yon ti tan pou m analize sitiyasyon peyi Dayiti. E pou m analize pou m mete popilasyon ayisyèn nan sou vrè pis la. Ki vrè pis li ye? Vrè pis kote ke pou yo gen yon bon peyi tout bon vre, fòk se yo menm ki pou goumen pou yo gen yon bon peyi. E si tout fwa nou wè otorite sa yo pa vle fè peyi, se nou k pou goumen pou nou gen yon bon peyi. Mwen byen kontan. Gen kèk verite ki pral etabli. Verite yo pral etabli, se aprè blende sa yo fin antre anndan peyi Dayiti, anpil moun pral konprann si gen otorite vre, si gen otorite vre, men yo kache dèyè ensekirite sa ki gen anndan peyi Dayiti. Paske m panse ke Mwen menm, mwen te dèyè mikwo sa a pou m ap di DG lapolis la ki se Frantz Elbé, Li lè li tan pou polisye yo gen trepye pou y ap sikile nan tout peyi a. Konprann byen, pou yo gen trepye, e lè nou pale w de trepye, kote ke bandi, polisye a pa bezwen soti deyò pou l al fè operasyon. Konprann byen. Polisye a pa bezwen soti deyò pou l al fè operasyon. Li anndan cha blende a, cha blende a gen trepye ladan l e cha blende a gen dwòn ladan l. Polisye a nenpòt bandi ki kanpe anfas li, l ap wè l pou li mete bagay nan dengwenn vakabon. Epi kòm nou menm nou t ap pale e pawòl nou yo pa t anven, dg polis la te pran tout sa nou te di yo an chaj e l te fè kòmand materyèl sa yo. Konprann byen, li te fè kòmand materyèl sa yo. E nan materyèl sa yo, lapolis ta va bezwen tout pou kapital peyi Dayiti. Se lage yon 2 nan vil Gonayiv. Konprann byen, se lage yon grenn nan chak vil kote nou santi ki konn gen dezòd, ki konn gen ensekirite, kote ke nan vil Gonayiv se yon plezi w ap wè pou endividi ame, lè manifestasyon l ap sipòte yon kan, li pran zam li, li pran lari. Se yon bagay sivil pa ta dwe fè. Se yon bagay yon senp sivil pa ta dwe fè. Si ke w se sivil, sivil sipoze mache de men nan pòch, Konprann byen, de men nan pòch, pantalon anndan si ou vle. Men yon sivil pa dwe ap mache avèk zam sou li. Alevwa nèg sa yo menm, alevwa nèg sa yo pran lari avèk manch long nan men. Konprann byen, avèk manch long nan men. Sa pa ta dwe fèt. E osito ke sa fèt, lapolis dwe reyaji. Lapolis dwe reyaji otomatik. E se youn nan rezon m ap lanse apèl sa a. Si ke, si ke nèg ki nan sistèm nan santi ke yo manke gen kran, Pou yo mete sekirite nan peyi dayiti jan pou yo ta metel gen komisè miskaden misye fou poul bay kout men anndan peyi a konprann byen komisè miskaden fou li fin wè mò poul bay kout men avèk peyi dayiti poukisa nou pa rele komisè miskaden poukisa nou pa relel poul bay kout men anndan peyi a imajine nou. Gen anpil bandi anndan peyi a yo fè tròp moun kriye nèg sa yo fè tròp moun kriye kote ke pou wè menm dam sa dam sa bandi yo bandi yo touye a bandi yo touye dam sa li menm li pa fè yo anyen li pa fè yo anyen byen petèt se yon moun ki gen pwoblèm avèk yo ki vle detwi yo. Kòm moun sa li menm li gen kontak gang anndan peyi a, konprann byen, kòm li gen kontak gang anndan peyi a, li aranje l ak gang pou al detui yo. Imajine w, bandi debake lakay yo, siye pòtay, siye pòt, yo antre sou yo. Yo antre sou yo, vwala ke y al detui lavi. Madam Daphne. Konprann byen. Kantite moun bandi yo ap fè kriye anndan peyi a. Se kòm si lavi vin pa anyen ankò anndan peyi Dayiti pou pèsòn. Konprann byen. Lavi vin pa anyen anndan peyi a pou bandi. Paske bandi deside sou lavi tout moun anndan peyi a. Men ann atann nou. Se pa lè jou. Se pa lè jou pou lapolis detwi bandi anndan peyi a pou ap gen kè sansib. Konprann byen. Pou ap gen kè sansib e nan moman la wap wè anpil bandi anpil bandi kòmanse vle fè silans. Eske lapolis ap aksepte l? M pa konnen. Men sa k pi esansyèl la, nan tout peyi Depi yon endividi chwazi pran lari avèk zam ilegal, otomatik li anfas lapolis. Eske lapolis ap toujou toujou met nan tèt li bandi sa yo anfas li, m pa konnen. Men depi se jistis k ap bay, depi nèg la te komèt zak malonèt li anndan peyi a, Li sipoze al peye pou zak li te fè a. E sinon, ansyen chèf gang Mzo, misye ki te soti lan baz gang 400 Mawozo, misye ki te soti lan baz gang 400 Mawozo, sinon FBI pa tap mache pran misye an Repiblik Dominikèn, kote ke misye konvèti, li pa lan baz gang lan ankò. Misye panse l fin alèz. Enben mwen menm dèyè mikwo sa a m te di ke, Anpil moun panse paske ansyen chèf gang zo konvèti, peche misye yo padone, tout sa l te konn fè yo padone. Wi, si misye konvèti tout bon vre, li ka jwenn padon l devan Bondye, men devan lajistis, swa jamè. Fòk li al peye sa l te fè. Konprann byen fòk li al peye sa l te fè. E pa gen pèp, pa gen, pa gen okenn peyi. Yon bandi ou te konn touye moun, ou te konn fè kidnapin, epi pou w ale pou w di ou remèt zam epi tout peche w padone. Non, fòk w al reponn kesyon lajistis. Ou fin reponn kesyon lajistis. Ou pral pije pen nou apre sa w ka lib. Konprann byen. Apre w fin pije pen nou, lè sa w ka lib. Men, alò ke yon bandi fin fè tout zak malonèt li nan anndan yon peyi, epi l ale l remèt zam, oubyen lapolis pran desizyon pou mete sekirite anndan peyi a, li antre nan silans li, tout bagay fini. E lè gen yon bouch pa gou anndan peyi ankò, menm bandi sa a, ki te vann zouti l, li pa bliye metye l, menm bandi sa pral tounen anndan peyi a vin fè tout krim li te konn fè yo ankò yon fwa. Konprann byen, menm bandi sa pral tounen anndan peyi a pou fè tout zak li te konn fè yo anndan peyi a ankò. E se yonn nan rezon, lè w ap gade sou langaj bandi sa yo, Sou langaj yo, ou santi yo demontre yo, yo se vrè chèf tout bon vre. Konprann byen. Sou langaj yo, yo demontre yo, yo se vrè chèf tout bon vre. E si nèg la li menm konnen l se vrè chèf, l ap fòse antre nan silans li. Konprann byen. L ap fòse antre an nan silans li paske l wè verite a. O serye devanl konprann byen paskel wè verite k devanl la li paka fè fas li oblije antre nan kal li men osito kel wè peyi a lage an degrenn goch ankò yn fwa ebyen bandi sa li menm ou pral jwenn li sou beton an kap fè zak malonèt pa gen deba nan sa kantite moun nèg sa yo destabilize anndan peyi dayiti kantite moun W ap gade nan epòk Minista te nan peyi Dayiti, w ap wè anpil bandi te frikat. Pou ki rezon yo te frikat? Paske Minista, Minista se te yon verite anfas nèg yo. E verite sa li menm, nèg yo pa t ka pase anlè l. Fòk yo te fè fas kanmenm. Enben se youn nan rezon ou wè bann mafya sa yo k ap fè politik nan peyi Dayiti, t ap rele chalbari dèyè minista pou yo te kite peyi Dayiti. Pou yo te kite peyi Dayiti. E ou pral wè tou, wap wè limyè, e ou pral wè tou, akoz de ekipman sa yo ki vini pou pnh la, ou pral wè gen polisye ki te gen bezwen ti mesye sa yo, Paske e bandi sa yo fè polisye yo kriye anpil, pa bliye gen anpil polisye ki gen bon zanmi yo ki ale e ki koz yale se bandi ki voye yo nan peyi tèt san chapo wi gen anpil polisye ki gen bon zanmi yo ke bandi sa yo touye paske m tap gade nan yon antèman kote ke polisye ap kriye pou ki rezon. Yo gen pwòp zanmi yo. Yo gen pwòp zanmi yo ki te bon zanmi yo ki koz kiyès li mouri se koz bandi. E imajine w pou polisye ki t ap sikile nan menm bakòp ak yon polisye ki tonbe se te ka li menm ki te ka pase. Konprann byen. E sou se tout rezon sa yo, polisye yo ap vin kalkile vi yo anje. E se youn nan rezon lè blende sa yo vini la a ou pral wè, e se youn nan rezon lè blende sa yo vini la ou pral wè, anpil polisye pral gen raj kont bandi sa yo anndan peyi a. E se lè sa li menm Ou pral wè pil mafya nan politik la ki pa pral dakò avèk sa kap fèt la a. Espesyalman pou mesye dam dwa de lòm yo. Ou pral wè anpil nan yo pa pral dakò avèk sak pral fèt la a. Men map di sa. Menm moun sa yo pa pral dakò a. Pandansetan, polisye t ap tonbe, yo pa t janm di anyen. E kòmsi polisye e chen. Se kòmsi polisye e chen. Pou ki rezon? Paske sistèm ensekirite sa a, se sistèm ensekirite sa a ki kenbe djòb mesyedam sa yo. Konprann byen. Job mesye mesye dam sa yo se koz ensekite a ki fèl egziste nan peyi dayiti paske si pa gen ensekite yo menm yo pap ka fè kòb konprann byen yo pap ka fè kòb ou pral wè mesye dam sa yo ki pral kanpe anfas lapolis e ou pral wè otorite politisyen mafya tou ki pral kanpe anfas lapolis ki pral fè manifestasyon pou defann bandi yo. Pou ki rezon? Yo gen dwa fè manifestasyon an nan sans yo pa demoutre si yo an favè bandi yo, men y ap fè manifestasyon an kont lapolis k ap fè masak. Kont lapolis k ap fè masak. E m ap di lapolis sa, si nou pran nan presyon, se nou k ap wè l. Si nou pran nan presyon, se nou k ap pran. Paske katye popilè yo, prèske pa gen inosan. Wi, pa gen inosan. Pou ki rezon pa gen inosan? Imajine w, lontan, lontan, ki ti vòlè ki te konn aladriv, ap drive nan katye kote ke pou moun ap wè ti vòlè? Hein? Di m, lontan nan epòk lè m ap leve, yon ti vòlè ou nan yon katye, rapid vit y ap ba w rezidans pou peye tèt sou chapo. Wi. Men kounye a, moun nan konnen entèl se vòlè, moun nan konnen entèl se kidnapin, moun nan konnen entèl li menm se machandiz moun l ap detounen pou pote ba yo nan katye a, li aksepte pran yo. Epi wap di moun sa yo inosan? Wap di moun sa yo inosan? Kote ke entèl ap fè kidnapin? Nan kòb lap fè kidnapin nan, li pote bay moun nan katye a yo pran. Epi wap di moun sa yo inosan? Si nou tout nan katye a nou konnen entèl ap fè zak malonèt. E la devan nou, y ap mache avèk zam, yo demontre nou kiyès yo ye, se pa ak pale y ap vin pale nou, se pa an kachèt y ap fè zak y ap fè yo. Nou konnen ki sa yo ye e nou tolere yo. Sèke nou menm nou pa inosan. Nou se gang otomatik. Wi, nou se gang otomatik. Si nou tolere jan de moun sa yo nan mitan nou, enben nou se gang. Nou se gang. Pa gen deba nan sa. Afè moun ap di m gen anpil nèg ki se revolisyonè, enben se menm bagay revolisyonè sa ki koz ou wè peyi Dayiti vin chaje avèk gang. Se menm bagay revolisyonè sa anndan peyi a. Chak nèg, chak ti jèn ki kenbe zam yo sou pretèks ke yo se revolisyonè, Pou yo ka vòlè pi byen anndan peyi a. Ebyen se youn nan rezon wè peyi Dayiti vin tonbe an pouriti jan w wè li la. Medam e mesye, lapolis mare yon endividi. Yon endividi kòm moun ki se.

pou asasina sou Daphne Joseph ki se madanm Doktè Eclesias Noël nan jou ki te 25 pou rive 26 Jiyè 2022 a nan menm zòn nan. E nan menm arestasyon sa tou medam e mesye kote ke lapolis hum rive mete dòmi nan zye, oh anmyèd, te rive mete dòmi nan zye yon sèten de Papito Ensikoli Kote ke misye tonbe nan echanj tir ak lapolis. Pran nèt. Misye se yon manb aktif nan baz gang kap dirije pa endividi sa ki rele Pa Tchoko. Kote ke patchouko sa lapolis ap chache l tankou chen fou. Ebyen gang sa ki se patchouko misye espesyalize l nan fè kidnapin, detounman kamyon, asosyasyon malfektè anndan peyi dayiti. Nèg yo pran plezi se fè krim anndan yon peyi pandan yap fè krim yap touye moun pou yo menm yo enmourab. Konprann byen. Pou yo menm, yo enmourab. Gen anpil nèg nan moman aktyèl ki se ki se te bandi nan kapital la, yo lage nan vil pwovens yo. Nan zòn Mibalè, Leyogàn, anpil nèg sa yo lage nan vil pwovens yo. Pou ki sa? Gen anpil nan nèg yo k al mawon. Men gen anpil nan nèg sa yo tou ki lage yo nan vil pwovens lan pou y al ranfòse pwen yo. Konprann byen, pou y al ranfòse pwen yo pou yo pa pran bal. Men ann antann nou, ou pa ka fè krim pou w panse ou gen ou gen yon pwen ki ta pral pwoteje w. Ou pa ka ap fè krim anndan peyi a pou w panse ou te ka, ou te gen, ou ta gen yon pwen k ap pwoteje w. Imajine w Kòlèn, chèf gang Kòlèn. Misye se yon nan nèg ki te gen anpil pwen sou li. Wi, misye te gen anpil pwen pou l pa pran bal. Men ou tonbe nan fè krim. Ou tonbe nan fè krim, pa gen anyen k ap pwoteje w. E m ap lanse, m ap lanse SOS sa a. M ap lanse SOS sa a. Bay bòkò ka bay bandi prè pou yo pa pran bal lan peyi Dayiti. Menm nou menm kap pran pòz kap bay bandi prè pou pa pran bal lan peyi Dayiti, pa bliye se yon danje li pou nou. Ki danje? Pandan se tan yon gwoup bandi debake lakay ou. Yon dizèn bandi, yon egzanp, debake lakay ou, lal pran prè, yal pran prè. Ok ou bay 10 bandi sa pwen pou yo pa pran bal. Pa bliye si gen yon si yon gen si gen yon gètapan si gen yon gètapan o mwen 5 3 nan bandi sa yo ta tonbe se yon danje li pou ou menm ki te bay pwen sa. Kòman ou fè bay yon dizèn moun pwen epi 3 tonbe nan yo. Ebyen lè sa li menm bandi sa yo ap tounen kote ou an granmoun. Mesye nou nan rezon nou wè nou wè bòkò ap tonbe nan peyi dayiti ou pa konn pou ki rezon wi ou pa konn pou ki rezon yo wè fè kòb la men yo pa wè vi yo ou konprann byen yo wè fè kòb la men yo pa wè vi yo pandan se tan ou fin bay dizèn bandi sa pwen e ou konnen ou asire ou e ou ba yo garanti tou ke pwen an fonksyonèl. E kounya nèg yo al nan gè, plizyè nan nèg sa yo te bay pwen an tonbe. Epi rès nèg ki to, ki rete yo ap tounen lakay yo an granmoun. Konprann byen, y ap tounen lakay yo an granmoun. E lè sa li menm, ou pral tonbe. Ou gen dwa pa menm rann kont si se pou sa ou tonbe. E se yonn nan rezon ou konn wè anpil bòkò ap tonbe nan peyi Dayiti. E se yonn nan rezon nèg yo ap bay pren, nèg yo ap bay pren pou bandi pa pran bal, e lè bandi al nan gè, bandi pran bal e aprè bandi a tounen nan dengwenn bòkò sa an granmoun. Anpil bòkò gentan mouri nan peyi dayiti nan koze bagay bay bandi pren pa pran bal sa. Medam e mesye map lanse e SOS sa pou lapolis ankò yn fwa. M konnen ekipman sa yo ap antre nan peyi dayiti. Men se la a m pral wè tou si popilasyon ayisyèn nan si se yon pèp pèpè yo ye. Si ekipman sa yo vini. Lapolis pa reyaji jan pou yo ta reyaji e m ap lanse SOS sa pou lapolis, si nou pa reyaji jan pou n ta reyaji enben se la ou ka jwenn pèp sa ki pral revòlte kont nou. Fèt atansyon. Epi medam e mesye, bòn nouvèl, direktè jeneral lapolis la ki se DG Frantz Elbé Konfime, dosye 20 blende ak tout M 50 sou tèt yo, plis dwòn pou lapolis ak plizyè lòt materyèl. E kote ke misye deklare, se son de ekipman misye tap tann sa fè kèk tan, pou l pote rezilta ak fenomèn ensekirite a nan peyi Dayiti. Epi medam mesye gen yon konfli la a ant ant pati demokrat ak repibliken an nan peyi meriken kote ke nèg yo ap atake Donald Trump an granmoun konprann byen ap atake Donald Trump an granmoun kote ke jij federal ameriken e nan Miami bay konsantman li jodi a pou pibliye manda ki te bay otorizasyon pou ajan FBI yo t al fouye kay ansyen Prezidan Donald Trump la. Lòd jij la bay otorizasyon pou pibliye tou resi ki gen evantwa tout sa yo te sezi kay ansyen prezidan an. Devlopman sa a rive yon ti tan apre plizyè medya te fè konnen FBI rekipere plizyè dokiman konprann byen, plizyè dokiman ki te gen etikèt Top Secret Security maksimòm sa sou yo lakay ansyen prezidan Donald Trump nan Florid, Mar-a-Lago. Se sa plizyè medya ameriken rapòte vandredi a nan moman yon jij federal ap deside si wi ou non li pral pibliye manda ki te otorize fouy FBI lakay ansyen prezidan an. Yon bagay ki poko janm fèt nan listwa peyi meriken. Yon resi ke plizyè medya wè montre ajan FBI yo te pran 10 gwoup dokiman sekrè nan kay la pandan yon fouy ki te fèt lendi a. Resi sa yo Resi sa a se yon dokiman ajan federal yo prepare ki espesifye ki sa yo ta pran pandan fouy la. Nan dokiman yo, yo sezi, te gen kèk ki te make sekrè e lòt ki te make sekrè maksimòm. Daprè nouvèl yo, dokiman tribinal yo pa t bay detay presi sou dokiman yo ni enfòmasyon ki te ka ladan yo. Tèt chaje! Dosye sa Mèt Abdelcir se yon dosye n ap kontinye swiv. Epi Mèt Abdelcir, m gen yon grenn bagay m ap di ak popilasyon ayisyèn nan. Kòm nou se pèp, pèsòn moun pa ka fè santiman tout yon nasyon. Men m panse ke gen de reyalite k anfas ou Popilasyon an antye te ka analize fè yo, yo tire konklizyon an pwòp yo menm. Li lè li tan pou n pa kite lajan, wi lajan, tout moun ap gen bezwen l pou fonksyone. Men si nou si nou goumen pou n gen yon bon peyi tankou tout lòt peyi yo, kote ke pwòp Ayisyen ka al nan peyi sa yo al chache lavi, si nou goumen pou nou gen menm peyi sa a e nou menm etanke jèn nou ka milyonè nan peyi nou. Ou menm ki pral chache lavi an Repiblik Dominikèn, lòt kote, kote ki an Repiblik Dominikèn medam e mesye, yè map gade yon dekagezon imigran yo vin lage tankou se ti poul, tankou se poul nan peyi Dayiti. Jan yo pran moun nan a gad sal, yo tou anbake l, yo vin lage l nan peyi Dayiti. Nap bouke fè sa. Kote ke si nou menm nou pran konsyans etanke pèp, pou n di n ap bay politisyen sa yo yon leson, yon leson pou nou fòse yo pran konsyans pou chanje peyi sa. E lè sa li menm w ap gen yon peyi kote ke ou menm w ap gen aksè pou w soti tèt ou. Pitit sòyèt la pa oblije gen limit anndan peyi l. E se youn nan rezon tou nou wè peyi Dayiti p ap janm fè wònpòt paske pitit sòyèt la limite. Nap toujou nap gen yon bon peyi se lè tout moun gen menm chans lan. Konprann byen. Se lè tout moun anndan peyi a gen menm chans. Men tout tan n pa ka gen yon peyi kote ke kote ke pa gen afè nèg anwo, nèg anba. Ebyen medam e mesye n pap janm gen peyi paske yon peyi tout moun sipoze egal ego ou gen respè pou mwen map gen respè pou ou konprann byen ou gen respè pou mwen map gen respè pou ou li lè li tan pou n kòmanse bay politisyen abolotcho sa yo kanè nan sistèm politik peyi dayiti an. Konprann byen, li lè li tan pou n kòmanse ba yo kanè. Men si n pa fè sa, pa gen moun k ap vin fè l pou nou. Èske blan meriken, èske popilasyon blan meriken ap soti kote l soti pou l vin fè nèg sa yo pran konsyans? Non. Gade Sri Lanka, sa k te pase nan peyi Sri Lanka. Kote ki pèp la, yo pran lari, yo di non! Se pa jan de vi sa yo bezwen. Kote ke nan twa mwa, Nan 3 mwa otorite yo lage yon lavi chè nan degwenn yo, kriz gaz, yo di non, se pa fòm vi sa yo bezwen. Se pa fòm vi sa yo bezwen. Rapid vit, yo pran lari, yo debake lakay minis, yo debake lakay prezidan, y al chache sa k pou yo. Medam e mesye, Fò m di nou, peyi Dayiti ka chanje. Men se pèp ayisyen an ki pou retire tèt yo nan sa yo ye la.